Gade kijan lanmou nou ap boujonnen, nou se egzanp pou tout sa kap mennen. Lanmou pran nou li mete nou sou menm chimen, li fè nou fè tout moun anvi renmen. Lanwit kou lajounen map poze tèt mwen kesyon, Kisa vim tap ye san ou. M tap yon telefòn menm tap san sim san ou. Mwen te ka yon zwazo menm tap san plim san ou. M te ka yon kodak menm tap san fim san ou. M te ka yon CD menm te ka san fim san ou. Mwen pou mwen touke cheri ke map toujou renmen ou. Mwen pral damou e mwen pral baw tankem pat janm konn baw.

M pap janm twonpe w. Paske w preske toujou konble m. Ou pa janm kite ankenn tou vid pou m ta twonpe w. Wè cheri, si m mouri, m ap tou mouri avè w wi. Seye.
M pap tou, m pap ka viv san ou. Lavi m pap gen sans. M ap tèlman chagren, w ap manke m anpil. E si m ta mouri avè w, cheri m ap tounen pou ou. Franchman. Cheri, m love ou anpil. M pwomèt ou m ap fè kè w kontan. M pap gentan renmn m ale non.
Cheri m, m tèlman renmen w tou cheri men m toujou ap poze tèt mwen kesyon èske jan m renmen w konsa ou renmen m konsa tou. Wi cheri, m renmen w plis. Serye?
Wi.
Oh, ki fanm sa a? Ou konn ti fanm sa a?
Sa sanble avèk ti fanm ki nan zòn nan wi men, bò lakay la a. Ou wè ki moun li? Oh! Kote jennè mawozo sa a?

Baby m telman renmen w cheri. Mwen menm tou. Serye?
Men map poze tèt mwen kesyon eske janm renmen w lan w renmen m konsa tou? Ou konnen mwen love ou anpil papi. Serye?
Men si nou ta rive nan yon sitiyasyon pou nou mouri ansanm nap mouri ansanm cheri? M pral avè w cheri.

Yoo menn, manzè renmen yon patnè'm wi menn. Yon patnè'w tou wi menn.
Oh oh, renmen yon patnè'w tou? Non, manzè, m'konn renmen yon manzè nan zòn nan menn. Te kwè papa a son'w kòman'l blo patnè'm lan. Yon nèg konn sòti lòt bò menn. Gade nèg a Jeremi, li sòti, li pran pò Diaspora l menn. Misye gentan, manzè gentan vye a misye wi. Misye kraze'l.

Fanm vre mesye, fanm pa bon non papa. Misye pi pa bon mesye bon nou pa nou avèti nèg la bay la moun nou renmen yo gade gade gade gad do yo gade.

Fò respekte nèg tande baz. Avanyè mwen montre w banm pou wè kiyès sa. Ou wè kiyès m ye? Oh! Avanyè m kontan pran nan pal kè a. Mwen di w konsa fanm ou genyen an li pa bon fanm. Ou wè la jounen jodi an la ou tap pèdi vi w li menm li tap anvi. Koz m te di w fanm nan pa bon fanm ou pat kwè m ou te di m konsa vouzan pou mwen a vre.

Kòman nou ye fan mwen yo mwen espere ke nou anfòm ak Jezi pa bliye pran prekosyon kont maladi kowonaviris lan lave men nou pa fè fwotman avèk moun pa ale nan foul pou n ka pwoteje sante nou jan n sot ap gade lanmou plastik sa se konsa l ye nenpòt ti chalè li ret anplwaye sa vle di ke se pa tout fi k ap di w li renmen w pou kwè nan lanmou sa. De menm pou gason yo tou nou pa di nou pafè ke se pa tout lè nap di yon fi nou renmen fi an ke se verite sa vle di imedyatman ke zam nan te gen chajè a ladann sa vle di Laura tap touye Benoit se konsa istwa a fini men istwa a pa bliye patajel. Fè lòt zanmiw wèl tou pou ankouraje chanèl la avanse. E si gen yon bagay kew pa renmen nan video a tou kite di sa nou nan yon kòmantè nap reponn ou.